3 boul ki bral pwobab pou sòti sou Texas, New Jersey avèk Tennessee. Nou konnen la fami ke nou bay pwobabilite sou Georgia, Florida avèk New York, men kominote an mande nou pou n fè analiz sou Texas, New Jersey avèk Tennessee. Si w ta bezwen gad analiz tou sou Choloto 509, sa abone avèk lòt chanèl lan zanmi pa m Choloto 509, konsa w ap kapab jwenn pwobabilite ke nou bay sou Georgia, Florida avèk New York oubyen fanmi Pennsylvania nou yo. Men nou bral gade kòman posibilite yo bral ye la. Bonè bonè, sou Texas, New Jersey avèk Tennessee, byen rapid, nou pap pran twòp tan. Non sèlman nou pap pran twòp tan, e map baw zanmi pam omwen yon ide de kòman konpòteman e pwobabilite an bral ye jodi an pou kapab konnen kòman pou kanpe nan Texas, Tennessee avèk New Jersey. Nou konn travay lan vrèman pa fasil e nap di bonjour, bonsoir a tout abone Choloto, ansyen abone, nouvo abone Choloto ki kwè. nan travay sa. Bay video sa yon like yon fason pou apresye travay lan. Pa bliye jodi an se anivèsè de yon sen ki rele Sen Mon Carmel. Si w ta bezwen konnen ki boul, ki maryaj, ki 3 chif ke Sen Mon Carmel pote k ap fete jodi an, nou kite link lan nan premye kòmantè lan. Video jou pou jou, dat pou dat, jodi ki se 16 jiyè 2026 lan. Yon jou tankou jodi an, si w ta bezwen konnen nan 4 dènyè ane ki sot pase yo, Ki boul ki te sòti nan Jòjya, Florida avèk Nouyòk? 2022, 2023, 2024, jiska 2025, nan 4 dènyè zane yo ki boul ki te sòti? Nou lage yon videyo ki rele jou pou jou, dat pou dat, videyo sa, link lan nan premye kòmantè lan, oubyen sa abone avèk lòt chanèl lan ki rele Xoloto 509 lan se la ke wap jwenn videyo sa. Non sèlman nou bay. sa k te sòti nan kat dènyè ane ki te sot pase yo, epi nou tou di w men ki boul ki plis tonbe nan kat dènyè ane ki te sot pase yo nan Jòjya, Florida avèk Nouyòk. S on videyo ki pran tan, li mande rechèch, men zanmi pa m nou koute l pou ou kanmenm paske n konnen travay lan pa fasil, nou pa p menm gad sous a menm, men nou fasilite tach lan pou ou, videyo sa a, li sou chanèl Soloto 509 lan, al abone avèk Soloto 509. Ann antre dirèkteman nan pwosesis dekwasyon yo, Pou n al gade kòman nou pral kanpe jodi an nan videyo sa a sou Texas, New Jersey avèk Tennessee byen rapid la pou n gade kòman nou pral jwenn posibilite an paske yè nou pa frape nou pral gade kòman sa pral ye zanmi pa m nou pral pot yon maryaj avèk 3 boul cho pou jodi an pou n favorize ann antre dirèkteman nan pwosesis dekwasyon yo.

Jiska prezan sou rive la nan videyo nap di w mèsi pou sa. Ann antre dirèkteman nan manman koze a pou n al konnen ki boulap maryaj ke nou pral pote. Jodi a zanmi pa m ki se 16 jiyè 2026 la, nou konnen sa enpòtan anpil la fanmi sa n rele dat di jou la. Si w ta bezwen konnen boul ki konn renmen sòti le 16 nan dat di jou, link lan nan premye kòmantè la. Se yon videyo short ke l ye, se yon videyo ki vrèman kout, nou lage videyo sa. la fami. Bon, 3 boul ke nou pral pote pou ou jodi an, jan nou di l nan kòmansman videyo an, premye boul lan se pral yon retounèl. Onètman, se yon retounèl ke l ye paske nou wè l kanmèm. Menm si li te moute, li te fè premye lo nan, anfèt revè l te fè premye lo, epi se te 98, men jodi an nou wè 89 ankò. Siveye pou nou 89, 98, pou n al siveye nan Texas, New Jersey avèk Tennessee. Dezyèm boul lan se pral 10, 0, 1 la fami, epi twazyèm boul lan se pral 0, 2. 20. Di 0 1 epi 0 2 20. Yon sèl boul pèr ke n bal pote jodi an, la famiy suveye pou nou 55 selon kalkil ke nou jwenn pou jodi an la famiy 55 parèt a mèt repriz nan kalkil pou jodi an sou Texas, New Jersey avèk Tennessee epi yon maryaj se bral 10 pa 89. Pa bliye zanmi pam si w ta bezwen rantre nan vip an link lan nan premye kòmantè lan tou. 10 pa 89 maryaj lan epi. Yon kat chif, se bral 0, 2, 55, 20, 55, la famille, epi jis avan ke n bay 3 chif lan, pa bliye jodi an se anivèsè de Sen Mon Carmel, si w ta bezwen konnen ki boulap maryaj ke Sen Mon Carmel pote k ap fete jodi an, link lan nan premye kòmantè lan, epi tou zanmi pa m n ap raple w, videyo jou pou jou, dat pou dat, yon jou tankou jodi an, ki se 16 jiyè an, an 2022, 2023, 2024, 2025, nan 4 dènyè zane ki sot pase yo, si w ta bezwen konn kisa k te sòti nan. Georgia, Florida oubyen New York zanmim epi nan video sa wap tou konnen ki boul ki te plis sòti nan 4 dènyè ane ki te pase yo, nou lage video sa son video ki pran tan men nou pote yon bèl analiz pou ou zanmi pam video sa se jou pou jou dat pou dat link lan nan premye kòmantè lan zanmi pam epi nou tou bay yon grenn maryaj omwen selon 4 dènyè ane ki te pase yo kòman pou nou kanpe.

Bye bye la famille nap rete positif pandan jounen an epi sa abone avèk lòt chanèl lan ki rele Show Loto 509 paske se la ke nap jwenn pwobabilite sou Georgia, Florida avèk New York dayè yè swa nou fè premye lo a nan 2 zero nan New York video sa gentan lage pwobabilite boul cho pou maten an sou Georgia, Florida, New York nou gentan lage l lontan sa deja. Bay video a yon like pouw apresye travay lan abone a chanèl lan si w poko fè sa epi aktive ti klòch lan pataje video sa ak yon fanmi yon zanmi paske se pa tout fanmi ki konnen ke nou bay analiz tou sou Texas, New Jersey avèk. Tennessee. Babay la famiy benediksyon ak chak grenn nan nou guys randevou se bral pou yon lòt video. Chouloutou 509.